Bonjou bonswa tout moun nou wè kiyès li ye deja se mèt fa youn nan guitarist e producer nou yo ide video sa a soti de Philippe Saint Louis. Salut tout moun mwen se Jobson de Hit Creole so map di nou byenvni pou yon nouvo nimewo de Hit Creole News sa so jodi an nap gen poun pale de Disip, D-Perfect, Young Zack, Rutshelle, Flav poun di sa yo sèlman so sin pa branche mpap rakonte n ha.
M gen yon mizik ki rele Bèl epòk avèk Disip. Li di m se enpòtan pou m vin di kijan m fè travay sa a, kijan m ekri tèks sa a, kijan m fè konpozisyon sa a. Bon, m vin pale nou de mizik la, Bèl epòk. Fanatik Disip yo vrèman preyokipe pou sòti nouvèl albòm Disip lan e ke sa fè lontan ke Disip li menm li pa sòti nouvèl mizik e gen yon lòt pwoblèm nan lari an la se yon clash ki genyen antre Disip e pwodiktè ki sipoze travay sou albòm lan ki rele Mèt Fa. Kiyès ki Mèt Fa? Nou ka kounya la nap tande non mèt fa ap site patou e gen yon pakèt moun ki pat vrèman konn kiyès ki mèt fa, mèt fa se yon pwodiktè, konpozitè, otè, aranjè, gitaris ki abitye travay ansanm avèk disip sa fè kèk tan de sla e mèt fa se yon pwofesè a Lenarts. N ap retounen ann aryè. Medfa te gen yon dil pou l te travay sou ansyen albòm Disip lan. Ki sa dil lan te ye? Dil lan se te Medfa t ap travay sou albòm lan. Kòm Medfa potko gen non nan endistri an, sa yo rele lakay nou sèvis pou sèvis. Medfa ap travay e ke l ap jwenn kredi. Aprè yon sèten tan, l ap vin kreye yon non nan endistri an. Aprè sa, Mèt Fa, li menm, li pral monetize non an, asavwa, itilize non l pou l travay ansanm avèk lòt djaz pou li ka fè kòb. Dil ke Mèt Fa te vin reyalize ki pa t respekte bò kote pa disip, sa ki vin rive sè ke aprè yon sèten tan, Mèt Fa vin gen yon non kounye a la, tout moun vin wè travay li ka fè, li mande renegosye. Nan renegosyasyon yo, Mèt Fa te vin mande kòb, li te vin mande 500 dola pa mizik ki te vin renegosye ki te vini 1500 dola pou chak mizik. Staf Disip la ansanm avèk Mèt Fa te tonbe dakò sou 1500 dola pa mizik. Fa te mande fòk li gen kredi a, fòk li gen yon pousantaj sou streaming an, sou vant yo sou entènèt lan, sa ki te vin mete yon ti chirepit antre 2 kan yo. E mèt fa li menm ki te mande renegosye pèfòmans li yo tou, paske yo te konn peye mèt fa 150 dola sèlman pa pèfòmans. Pou nou fè kour, n ap fè fanatik yo konnen ke aprè tout pwoblèm sa yo ke mèt fa te gen ansanm avèk gwoup pa yo a ki se Disip, finalman yo resi jwenn yon antant. Nan jou k ap vini la yo, fanatik disip yo mèt prepare yo y ap kòmanse jwenn kèlke mizik de disip deyò. Yes yes disip nan kay la. Verity se nouvèl chanson ke Dpèfèk fèk soti, klipe anplis, dedye antyèman a. Pitit li ke li fenk fè ansanm avèk Blondedy, men m konnen m pa rakonte nou anyen de nouvo la puiske moun sa yo tout lavi yo sou entènèt so m ap envite nou gade yon ekstrè sou Hit Kreyòl en entegralite sou Telemix. 4 mwa de sa, Flev te fè comeback li bò kote Pidje nan nouvo tit sa ki te rele Pwazon, nou sonje byen? Ebyen kounya, Flev retounen ansanm avèk yon nouvo klip ki rele Tout. M ap envite nou gade yon ekstrè sou It Kreyòl e l entegralite sou Telemix. Pou fen ane 2023 a Young Zack te soti yon single ki te anonse sòti albòm li an ki t ap rele Pa Rakonte Moun Pwojè w. Ebyen pou debi janvye an Young Zack fè premye vansinati li nan Kriswa. Nou pral gade kèlke imaj ansanm avè m pou n wè kòman sa te pase.

Rutshelle de retour en concert en Haïti akonpanye de Sa La Ciel et Viby de Cameroun et Anthony Drew de Guadeloupe so tikè yo disponib an vant pandan map pale ansanm avè nou la alò si w poko pran paw la sa wap tann. Mèsi paske nou te gad emisyon an de kòmansman jiska lafen, gen anpil nouvote kap vini, mèsi ankò paske nou rete fidèl ansanm avèk nou, so randevou pwochèn pou yon nouvèl epizòd, sin pat branche, pap rakonte n, haha.